E lè ke nou te rive, mesye yo te konn pale o sijè de kaptire moun. Sa fè anviwon mwa. Men nou potko janm, nou potko janm arive abouti nan yon eta parèy. Sa potko janm rive fèt. Pa rapò avèk sa ki vin pase, mesye ou te poze m kesyon sou Evelyne Sincère, kiyès Evelyne ye? An peu de mots, sa ke m te konnen de li, sa ke l te di m, lè se peyi yo a t ap di a, li te di m ke papa l se, se pa te yon pastè, se te yon dyak. Epi li di m ke papa l gen yon biznis swa otopat konsa, oubyen motopat. Epi. Nèg ou te dim konsa ke ebyen an nou sekestre Evelyne Sincère Nèg yo te dim konsa ke pou yo sekestre nap sekestre Evelyne Sincère Epi Se nou 3 ki sekestre l non? Pa la suit, Michel Domessan te ansanm avèk mwen. Michel Domessan te gen kòd nan men li, te gen tep. E pi, Michel di konsa, an nou pase a laksyon. Men mwen pa t vle paske kè m te toujou pa t vle, pa t vle antre nan sa. Chak fwa sa ap pale, sa te toujou annuiye m. M pa t janm gen yon santiman definitivman pou sa.

wi. Kidnape l? Esplike ka kidnaping nan, kijan nou kidnape l, s kijan nou te fè pou nou kidnape l?
Pandan ke nou nou fin kenbe l, nou mare ponyèt li, bouch li eksetera, epi nou sekestre l yon kote anndan kay la. Kay ki moun? Sa n te fè avè li apre? Kay ki moun? Nan ki kay? Nazon, kay Eval.
Kay ki moun? Kay ki moun nan 3 a? Eval.
Humm Eval. Kote eval la?
Se misye ki bal ok. Kidnapping nan fèt. Palem de vyòl la paske nou wèl toutouni. Bon sensèman pat gen moun ki te vyole. Pat gen moun ki te fèl anyen. Eksplikem kijan nou fè toutouni bagay rad sou li san kulòt. Rezon ki fèl toutouni se ke avèk rad li te vini depi lèl te vini an rad la te sal epi nou te deside chanje rad la mwen pèsonèlman mte benyenl. Etwal epi tout sa. Li pran pil je nan men nou. Epi
swa Michel oubyen Eval te pran yon mayo yo mete sou li. Kilòt la tou te sal tou yo te retire kilòt la. Bon m pa konnen pou ki rezon. Soutyen an te sal tou fèl te detache.
Oubyen se mennaj ou. Ou pa janm fè ou pa janm fè lanmou avèl?
Non. Ok.
Pale nou de mouri a kounya. Pale nou de mouri a. Kijan l fè mouri? Li lan men nou, li inosant, li pa fè, li pa fè nou anyen, e nou deside tye l. Eksplike l rezon ki, ki moman nou rive pou nan, nou tye l la. Pou tou dabò, n ap di ke mesye yo se nou boum pou yo transpòte kadav la. Ok.
Pale nou de as, kijan nou tye l. On voub, on boum an metal. Ale, pale de kijan nou tye l la.
Ok. Men kijan sa rive fèt, se pa la swit ke antant. mesye yo avèk paran an. Paran yo di se 15 mil goud definitivman y ap ka bay. Epi, yo te deside ke kòb sa a twò piti, etsetera, yo p ap lèse l retounen lakay li. Epi, nan kou l kòmanse fè nan lè uitè, pral nan nevè, epi yo vin retire l kote l te sekestre a, yo mete l toupre li kouche. Apre sa, li mande èske se lakay li n ap mennen li. Kounye a la, Michèl te reponn li, m pa konprann sa li te di men li te di l non, se pa lakay li. Epi, Michèl Domèsan li pran yon zòrye, li mete sou tèt li. Epi li peze zòrye a. Epi, pandan ke.

e pwazon rat la. A vrè di, m pa konnen si e pwazon rat li met ladan l paske e li pa li pa t fè l devan. Ki moun ki te fè l?
E Eval. Eval, ya.
Epi nou ba li l, nou di l se pou enfeksyon epi men sa sèlman te gentan t ap tiye l men l t ap pran plis tan. Te gentan t ap tiye l men l t ap pran plis tan epi nou nou vin nou mete l kouche mwen menm ansanm avèk Obed.

se jès lap fè poul kapab retire kòl anba anba zoye a
men mwen pat peze poul non se pa sanblan fè de byen fè de byen tande sa ou tap peze pye yon moun kòman ou fè li vin rale grenn ou sak fè li vin rale grenn mwen se paske lap chache yon detòt se menl lap voye.
Gen kote ou rive ou bay ou bay gen ou rezi obèd.

Se sa k fè m fin aksepte. Bon, se dyalòg ki te genyen oparavan. Te konn toujou gen dyalòg men nou potko rantre fon nan dyalòg la. Ide a te vini, nou, plizyè fwa nou pale sou li, nou pale, nou pale, nou pale epi yon bon lè konsa, epi sa rive fèt.

Eske w regrèt paske w vyole li? Mwen poko janm vyole li. Poukisa poukisa nou ba li bwè poukisa nou di l ke nou ba l bwè yon sibstans pou kont enfeksyon pandan ke nou konnen ke nou pa vyole l? Sou ki baz? Nou pral kisa?
Nou ba l konsome yon sibstans. Sa nou ba li bwè nou di ki tiye l la, nou di nou ba l bwè l kont enfeksyon. Si nou pa vyole l, poukisa nou tap fè prevansyon kont enfeksyon?
Non. Kote l te ye a, li te pipi sou li. Kounye a bagay yo, nou vin retire yo. Lè l pipi, li vin santi. Kounye a nou di l konsa ke n ap ba l bagay la pou enfeksyon pou l kapab bwè li. Kesyon pa m nan se pou ou Kobe. Ou di konsa, ou di konsa ke ou gen ennan edmi depi ou konnen demwazèl la. Men. Nan nan jodi li mouri, nan demen ou pale sou nan radyo nan kapital la. Ou di konsa ke ou pa konnen ni an pete ni an penti. E aprè tou m sonje ke ou voye mesaj bay moun nan ka ou, ou di moun nan ka ou konsa ke ou inosan. Sa w ap di nan sa kounye a pandan ou kanpe devan la ou di ou koupab?
Ok, premyèman sa k fè mwen te fè deklarasyon sa se pa mezi de sekirite. Paske kote m te ye a.

Pati kote nou tiyel la nou metel nan doum nan jete. Mte explike tout bagay deja e kote mesye yo te komanse ap byen pale dèfwa yap fè ti detounen bon menm jan menm jan nou dil se la nou ye nou gentan la nou la nèt mwen mte deja klè ak tèt mwen kote lè tout bagay te fin fèt e nèg sa yo se yo menm e lè nou se de nèg sa yo lèn fin planifye.

Nou pa gen zam. Nou pa itilize bagay sa yo. Jodi a, nou la a. Ki santiman chak separe? Laprès pale, le landmen nou tande laprès ap pale de lanmò Sensè. Nou chak di nou ki jan nou santi nou jodi a. Obed.
Bon, nòmalman, lè m te premye fwa resevwa, resevwa premye foto ki te pibliye sou non m nan. e kè m te tèlman sote, mwen te vle pèdi tèt mwen. M pa t ka, m pa t ka eseye konprann sa k ap pase. M t al kote yon zanmi m, mwen pa t eksplike l fè a, men m di, men ki sa m wè sou telefòn nan? Epi l di, a, piga se kèk zanmi w k ap fè jwèt sa a avè w. Antouka, jwèt sa yo pa bon, yo pa ka pibliye foto ki ap make sa anba yo. Epi, men tout nannuit, m pa ka dòmi, m ap reflechi.
Ou pa gen remò?

e nan zòn ri kaya. E e an nou pran remò w la nan men Michel. Michel, yon san tou jodi a. Papa w mouri Robert? Papa w? Non. Li mouri?
Non.
Depi jou jou nou te fin lage l la. Kite kite l pale. Depi jou nou te fin lage l la, bon sa te touche m anpil, m te menm santi m imilye. Tèlman m te santi m imilye, m te oblije t al bwè pou pou sa ka pase. Men chak swa lè m ap dòmi m toumante.

Dapre dènye mo Obed, ou vle.
Bon, premyèman, se premye fwa m wè Babekyou. M pa t konn abitye wè l deja. Pou konfòtab, m pa kwè m te konfòtab lè m te nan men l.

Mo m ta esplike a, m pa wè ki sa l ye. Men kanmenm m ap di padon a tout lemondantye, tout zanmi m, tout moun ki te panse ke m pa t ap janm patisipe nan yon bagay konsa. Paske m konn sa, m konn anpil moun, poukwa pa 90 pousan moun pa t ap kwè yon bagay konsa. Men. Si m ta gen yon dènye mo, fò m ta di paran Eveline sensè e fò l ta la pou m ta di l. M pa vle di l devan tout moun. Ou menm ou te nan prizon deja poukisa?
Pòdepè. Wi, yo te arete m Pòdepè. Lè sa a m t ap soti vann pwodui avèk zanmi m lan. Pase nou se chimis, nou konn fè savon, likid, chanpou, eksetera. M aprann lè sa a e moun ou t ap fouye? Non, pou m al aprann se konsa. Paske nou t ap soti nan yon otèl ki rele Randevou. Nou t ap soti nan yon fèt. Pandan ke nap retounen li te un peu tard, anviron 9, 10 heures, nou pat ka jwenn moto men nou te bwè, nou te chita bò bò on on kote k make surprise nou te chita la epi lapolis vin ap pase yo vin parèt sou nou yo poze nou kesyon yo mande nou kot pyès nou malerezman nou pat gen pyès sou nou yo te arete nou. Lè ke yo fin arete nou, se pa tou yo t ap fè, yo vire, yo ale, yo tounen. Yo te gen de medam avè yo, depoze medam yo. Pandan ke y ap retounen, yo wè yon boutik ki kase. Epi yo wè twa moun ki sòti anndan l ki kouri, yo pa gen tan jwenn moun yo. Epi, epi, wi. Yo, yo tou poze nou kesyon, kòman fè.